Bonjou bonswa entènèt Yo pa dam mande kilè e ki kote wap gade videyo sa Pa bliye ou sou paj Moncamel Bon jan resèt natirèl kap pote bon jan resèt pou nou. Yon salitasyon spesyal avèk tout fan enkondisyonèl chanèl la. M salye ou menm tou ki apèn tonbe sou paj sa, ou apèn abòne e ou son nouvo nouvèl nan fanmiy Moncamel bon jan resèt la. Ou menm ki sòti sou tiktok, sou youtube, ki vini sou facebook, ou k soti sou facebook ou ale sou youtube, sou tiktok, nou salye ou, nou remèsye ou anpil, san ou menm travay la pa tap ka fèt. Mwen remèsye nou anpil, anpil moun tou ki vrèman ankouraje m. Mwen renmen sa, gen anpil moun ki vrèman ban mwen angouman pou m pote sa ki bon pou nou. Mèsi anpil. Konsèy mwen toujou pote sou paj sa, mwen toujou di nou, jete dlo, limen balèn, pirifye tèt nou, se enèji ou ki pral sèvi ou. Kèlkeswa sa w ap fè a, se avèk enèji ou yo pou w sèvi, pou w fè l. Mwen di ou, Mwen toujou di nou sa. Se kòm si mwen di ou, pou fè yon diri, ou bezwen dlo, ou bezwen sèl, ou bezwen magi. Men, ou menm, se ou k pral kondisyone tout engredyan sa m di w yo pou fè manje a vin jan manje a dwe ye. Paske m ka toujou di w magi sèl sèl, si w pran yo, w fè yon bouyi, vide yo, vide yo, vide yo, mete, yo ka, manje a ka toujou sòti pa gou. Si w pa konnen kòman pou. Konbine yo. Jete dlo limen balèn sa se premye bagay yon moun dwe fè sitou lè ou bezwen fè yon resèt ou ou pral itilize nenpòt rityèl majik fò w anonse bitasyon bò manman w bò papa w. Mezanmi moun yo m toujou di nou konsa premyèman pa rele m nan nwit. Dezyèmman, pran pasyans lè nou kite mesaj nou yo, m ap reponn. Twazyèmman, pa ekri m pou nou vin pale m de yon resèt ke nou pran sou yon lòt paj, pou nou vin transfere l ban mwen sou Whatsapp oubyen kidonk rele m pou w mande m enfòmasyon de li. Non m p ap reponn, se pa a mwen menm pou m reponn nou kesyon sa yo, mwen pa konnen. Si m pa poste yon bagay sou paj la, pa poze m kesyon sou li silvouplè. Mwen di nou sa, nou ka wè majorite resèt mwen pote yo, se resèt pou moun defann tèt yo. Mwen pote resèt yo kòmsi pou m ede nou konbat avèk de bagay swa petèt ou s on moun ou pa p merde moun, ou pa p nwi moun, moun vle fè w mal, mwen pote de resèt kòmsi pou ede w konbat bagay sa yo. Men mwen pa pral di moun al tiye moun Paske m nim pa pral di w pa tiye moun tou se ou konnen sa se tèt ou se sa se ou menm ki responsab sa men m pa mande m resèt kòmsi pou tiye moun pou fè moun fou pou fè sesi non ou ka mande m yon resèt pou yon moun ki fè w yon bagay mwen ba ou l Pou yon moun kap pèsekite w, revè meday la pral jwenn moun nan selon zak moun nan. Men m pa pral di w men pou w al touye moun, pou w al fè sesi, pou w al fè sela. Anpil resèt mwen pote sitou resèt nan ka lanmou yo. Moun kap fè resèt retou dafeksyon yo, moun kap fè resèt pou nèg la renmen w. Mwen toujou di medam yo, pridan pa fè resèt pou nèg ki pa nèg ou, pa fè resèt pou mesye marye moun. Mwen pale nou sa byen. Mwen toujou di nou, lè m ban nou yon resèt, kote ke ou ka site non moun ladan l. Si ou pa sur de yon moun, ou pa konn moun nan tou, pa mete non l paske revè a ap retounen jwenn ou. Si moun nan pa fè w anyen vre, gen de resèt pa fè l pou moun nan. Paske konsekans lan, nature lan ap tounen jwenn ou paske resèt nou yo se de resèt naturel se avèk nature lan ke wap travay yap retounen jwenn nou. Pirifye tèt nou, jete dlo, limen balèn. E resèt mwen pote pou nou jodi a se yon resèt trè senp. Fi ka fèl, gason ka fèl. Ou ka fèl lè w nan kay ak moun nan relasyon an pap mache byen, ou ka fèl tou lè moun nan ale. Ou ka fèl lè relasyon an, moun nan nan kay la relasyon an pap mache byen, oubyen ou twouve ou santi moun nan pa renmen w byen kidonk sa pap mache. Ou ka fè l. Ann ale. Ki sa w ap bezwen? W ap bezwen yon anana. An premye lye, w ap bezwen yon anana. W ap bezwen yon moso papye blan. W ap bezwen enpe siwo myèl. M toujou di nou lè m ban nou resèt avèk siwo myèl yo, e siwo myèl pur pou nou itilize. W ap bezwen siwo myèl. W ap bezwen yon ti pese de sèl. Sèl fen ou di mwen ou ka pran sèl grenn nan ou pilel. Wap bezwen, sonje m di nou anana fòk anana byen mûr. Yon anana ou remake ki byen mûr ki dous. M konnen moun sendomeng yo ap jwenn bon jan anana ki byen dous. Wap bezwen yon plim wouj, wap bezwen yon woulo fil wouj, yon woulo fil blan. Tande byen sa m di nou an. Yon anana, on mòso papye blan, on plim wouj, siwo myèl, on ti sèl, on woulo fil wouj, on woulo fil blan. Ki sa w pral fè avèk sa yo? W ap koupe tèt anana. Tèt anana. Epi w ap fouye on twou nan mitan anana a. Lè w fin fouye twou a nan mitan anana a, kounye a la papye a, w ap pran plim wouj la w ap ekri non moun nan. Non moun nan w ap ekri l sou papye a, w ap ekri non pa w. Kounya wap pliye papye a, wap metel anndan anana pandan ke wap fè ve w. Mwen toujou di nou sa ankò, ve yo se nou menm ki konnen yo, se nou menm ki konn sa nou bezwen, se nou menm ki konnen sa kap trakase nou an. Sa nou bezwen rezoud la, sa pa revyen a mwen menm. Kounya wap mete papye a anndan anana. Lè w fin mete papye a anndan anana, wap mete Wap mete siwo myèl sou pawòl ou tout jan kew vle moun nan ye tout janw kew vle moun nan vin dous avèw tout bagay wap mete papye a anndan anana a wap mete siwo myèl sou pawòl ou menm jan kounya lèw fini wap pran tèt anana a ou remetel sou ou kòmsi ou bouche tou a kounya kisa ou pral fè ou pral pran an premye liye wap pran fil wouj la wap woulel woulel woulel woulel woulel. Ou woule tout kòl ou pou vin fè, ou sere tèt la byen di. Pase tout woulo fil la sou anana a. Kounya la w ap pran woulo fil blanch lan. W ap fè menm bagay la. Tande byen wi. W ap pran fil wouj la anvan, apre sa w ap pran fil blanch lan. W ap pase tout sou anana. Kounya lè w fini sou pawòl ou, konsantrasyon w. Pa bliye, resèt sa w ap fè l yon jou vandredi, w ap itilize yon balèn woz oubyen wouj. W ap fè resèt sa yon jou vandredi. Epi ou fin woulel kounya wap pran anana a ki tou an woule a Pa bliye resèt yo mande konsantrasyon Degaje enèji nou pou nou fè resèt yo M pa vle yon moun dim konsa Gen de bagay ou paka fè pou kòw San fè w paka fèl pou kòw Menm si w vin kote yon manbo oungan Pou fè resèt la pou ou. Se enèji pa w ki pral travay pou ou, se pa enèji pa m. Poukisa enèji pa m ki pou travay pou ou? Se enèji pa w ki pral fè sa w bezwen an mache. Se ou k pral mete w an amoni ansanm avèk anj gadyen w, anj pwotektè w ki pral fè, ede w fè travay la. Sa vle di, si w vin kote m pou m fè yon travay pou ou, si ou menm ou pa an akò avèk enèji pozitif ou yo, ou pa an akò avèk anj gadyen w, ou pa an. nan amoni avèk tèt ou an swa, m pa ka fè l, paske m ap fè l se kòmsi se nan ni l. Se menm jan w ka al chita devan moun la w di l fè yon bagay pou ou, men lefètke ou pa kwè ou nan may ou pandan moun nan ap fè l la, a ki tenten sa l ap fè devan m nan la? Li p ap ka mache, paske ou menm ou gentan pa kwè nan sa l ap fè a. Alò lè n ap fè yon resèt, degaje tout enèji nou, bon jan enèji, mete kò espirityèl nou pwòp, pirifye kò nou, jete dlo limen balèn, A non se bitasyon bò manman w bitasyon bò papa w, tout fwa ke w pa gen pwoblèm avèk bitasyon an, l ap vin sipòte w nan sa w ap fè a. Lè w fin fè tout sa m di w yo, kounya w ap pran anana, w ap chèche yon kote ki imid. Si w te ka jwenn bò yon rivyè, kòmsi bò yon bagay, ou te ka antere l, la t ap pi bon. Men tout fwa w pa jwenn li, kounya w pral fouye yon twou, Kote ke wap antere anana sa men wap toujou bal dlo e chak lèw pral bal dlo ou ka toujou ale ak balèn ou limen sou pawòl ou epi tann rezilta resèt sa se yon resèt ki trè trè trè trè efikas e anpil fwa m toujou di nou konsa resèt mwen ban nou pou fi avèk gason yo si tout fwa nou pa bezwen moun nan nou pa renmen moun nan pa fèl si se yon ti kòb ou bezwen pran nan men moun nan pa fè resèt sa pou li. Pran san nou, tande byen, li byen poutèt pou nou pa fè sa m pa di nou. Lè w pa konprann yon resèt, sa byen fè m mal. Sa fè m mal paske m konn wè gen de resèt ke m poste paske èske se pa abize n ap abize m nan yon sans? Paske m konn wè gen de resèt ke m poste ki senp pou konprann. Sa m esplike a se kreyòl li ye, li senp pou nou konprann e ke gen de moun k ap poze m de kesyon, de kesyon banal. Gen de kesyon ou ka poze m li ka tèlman nève m pa reponn paske m pa vrèman wè de kisa w vle pale. Si yon bagay klè konsa nan je w m wè w pa konprann li bon m fin finalman menm si m ta fè tout tan m m ap esplike w m ap wè toujou ou p ap konprann. Pirifye tèt nou jete dlo limen balèn fè de bagay pozitif pa fè moun mal pa fè moun mechanste pa fè resèt pou w fè moun mechanste si w pa renmen moun nan pa fè resèt pou li. Fè bagay yo nan lòd epi tout bagay ap mache. Pa bliye w sou chanèl Mon Carmel Bon Jan Resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou. A la pwochèn!